Koze anpil blan meriken bare peyi Lachin, Kim Jong Un mete dife nan Kore di Sid, Zelensky debake kay Toto Sam, Prezidan Kenya fè gwo pwomès, e se ansanm enfòmasyon sa yo nou pral detaye pou ou, rale ti chèz ba w pou w vin pran zen nan bon ti mamit ou pral swiv jounal RTK alawonnbadè. Se poutèt sa nap mande w pa bliye abòne ak paj la epi like li tou. Toujou kite yon kòmantè pou w di ki kote wap tande nou. Epi tou nou toujou pran yon plezi pou nou enfòme w de tout sa kap pase nan mond lan. Sak pi bèl la, enfòmasyon yo te mèt a zoulboutou, nap pote l nan de tande w epi nan de gade w. Mezanmi blan meriken kontinye mennen gwo batay kont la chine. Selon enfòmasyon yo, administrasyon Biden lan depoze yon pwopozisyon 23 septanb lan pou entèdi, ebyen, machin nan konekte ki sèvi ak teknoloji chinwa oswa ris sou teritwa yo a. Yo pran desizyon sa a paske teknoloji chinwa yo reprezante yon menas pou sekirite nasyonal la. Daprè plizyè jounal, sou dènye machin Lachin yo, yo ple ansanm avèk eleman elektwonik ki konekte ak entènèt tankou kamera, mikwofòn, GPS ak òdinatè. E nan chak eleman sa yo, gen plizyè milye done yo kolekte e yo ka itilize pou kontwole oswa destabilize yon ènmi. Ebyen, se sa Washington vle evite a tou pri. Risk sa a sitou konsène machin resan yo nan peyi Etazini ki fabrike pa peyi Lachin. BBC News rapòte ke restriksyon sa yo pral kòmanse, ebyen, nan lane 2027, men gouvèneman ameriken an poko presize ki manifakti ebyen ki ta afekte. Gwoup otomobil ameriken an deja eksprime enkyetid yo, tan an sanble twò kout pou jwenn yon altènativ pou teknoloji chinwa yo. Objektif administrasyon Biden nan, se devlope tout ekipman yo y ap bezwen ki depann de Lachin, e anbasadè chinwa a Ozetazini denonse ak tout fòs pwopozisyon sa a, e dirijan chinwa yo akize ameriken yo ki kache dèyè sekirite nasyonal yo a pou yo angaje yo nan yon ebyen sèk pwoteksyonism. N ap raple nou ke Washington te deja enpoze yon sichaj de 100 pou san ebyen sou machin elektrik chinwa yo, yon mezi ki dwe antre ebyen an mezi le 27 septanb. Tansyon komès ebyen sou machin elektrik yo ap ogmante ant Lèzetazini ak Lachin Se konsa Òganizasyon Komès Mondyal la te dakò sou 23 septanb lan enben nan rezoud yon konfli komès ant Lachin ak Etazini sou sibvansyon ameriken akòde pa blan administrasyon enben Biden nan enben ke yo mete an mach depi kè depi lè ke sektè machin elektrik lan pran mond lan. Antouka dènye tan sa yo enben. Batay la pa piti menm ant 2 peyi sa yo. Bagay la a se yon dous yon cho li ye e n ap rete tann kòman dosye sa pral fini. N ap kite dosye Lachin ak blan ameriken an pou nou pale de vizit Zelensky enben nan lakou Tonton Sam nan. Prezidan Ikrenyen an Volodymyr Zelensky kòmanse vizit li Ozetazini nan izin minisyon ki rele Scranton lan ki pwodui konpozan pou altilri ak kokiy mòtye. Daprè sit entènèt biwo prezidan an, kapasite faktori a konplètman enben chaje pou satisfè bezwen Ikrèn yo, espesyalman pou pwodiksyon obu 155 milimèt, ke byen ki te siyifikativman ogmante pandan ane a. Chèf eta a te fè konesans ak sik e byen pwodiksyon an epi li te pale ak dirijan konpayi an ak anplwaye yo. Pandan vizit sila a, prezidan an te pale egalman sou sitiyasyon an e byen nan chan batay lan, e li te egalman ensiste sou nesesite pou livrezon e byen san entèripsyon ak sipò defans yo otorite amerikèn yo te anonse yo a. Zelensky deklare e byen Se yon onè pou nou kòmanse vizit nou Ozetazini nan Scranton, nan faktori sila a nan Pennsylvania. Nou trè kontan enben pou n gen patnè sa yo. Natirèlman, nou konnen ke Etazini te ede nou depi nan kòmansman an e nan envazyon an a plen echèl, e n ap tann sipò yo kontinye. Mwen remèsye Prezidan Biden, Kongrè Ameriken an ak tout anplwaye faktori sa yo, enben, se konsa Zelensky te deklare l pou l eksprime gratitid li anvè alye li yo. Pami sijè prensipal yo nan diskisyon yo, prezidan Ikrenyen an te pale sou lansman pwodiksyon zam ebyen jwenti nan Ikrèn ak posibilite pou envestisman ameriken nan endistri ebyen defans Ikrèn yo. Prezidan an te note tou ebyen ke sa ak lòt faktori ameriken yo te deja ogmante pwodiksyon plizyè fwa epi yo pral kontinye ogmante kapasite yo. Zelensky deklare ke izin sa a ki rele Abe Scantron lan anplwaye 400 moun. Mwen te reyèlman enbyen vle vin isit lan la pou m te vin vizite yo epi di yo mèsi, di enbyen 400 moun sa yo mèsi, yo sove enbyen lavi plizyè milyon Ikrenyen. Non, mwen ansanm avèk tout enbyen peyi mwen an ak tout pèp mwen an ap di nou mèsi. E n ap di anpil anpil mèsi, izin sa a te ede nou reziste kont envazyon Putin nan e li swete èd yo kontinye pou mennen batay la. Kòm yon rapèl Volodymyr Zelensky te rive nan Nouyòk pou patisipe nan evènman wo nivo nan Asanble Jeneral Nasyonzini an kote yo pral ebyen pale sou divès ebyen sijè ladan yo nap jwenn gè Ikrèn nan antouka nap tann nan kisa kap vini an. Nap kite dosye Ikrèn nan poun fè yon kout pye nan dosye ebyen Kore di Nò. Mezanmi Kore di Nò pa sispann chache mete bwa ebyen dèyè bannann li pou fè fas ak sanksyon loksidan yo. Selon enfòmasyon yo, lidè ebyen Nò Koreyen an, n ap pale de ebyen Kim Jong Un, pwomèt pou l kontinye ranfòse lyen zanmitay li ansanm avèk ebyen Pyongyang, ansanm avèk Peken tou, anbyen yo voye yon mesaj li te voye byen fò bay prezidan chinwa a, Xi Jinping, dimanch, ebyen nan Rundong Eme Simon, yon jounal ki fè pati travayè Kore di Nò a, Ebyen pibliye, ebyen mesaj lidè Kore di Nò a 15 septanb lan nan premye paj li a. Li te voye an repons a mesaj felisitasyon Xi Jinping nan 76 zièm anivèsè fondasyon Kore di Nò nan dat 9 septanb, ebyen 2024 lan. Mesye Kim eksprime rekonesans li bay ebyen mesye ebyen Xi Jinping yo pou felisitasyon sensè li pou 76 zièm anivèsè peyi li a. Li afime ke dezi komen abitan 2 peyi yo ap konsolide epi devlope, e vle epi li vle ranfòse plis amitye ki genyen ant Kore di Nò ak Lachin. Li ajoute ke li gen konfyans nan yo e yo pral toujou jwenn bon rezilta nan akonplisman koz ebyen komen tou 2 pati yo, y ap toujou kontinye lite pou yo. Ajans nouvèl Kore di Nò a, Yonhap, rapòte ke relasyon ant Kore di Nò ak Lachin vin relativman lwen, kontrèman ak kowoperasyon militè ak ekonomik Pyongyang k ap grandi ak Moskou ebyen nan mitan lagè Ikrèn nan. Rapò a te di tou ke, ebyen, mo ki te mete aksan sou amitye ak koperasyon yo te itilize mwens souvan, ebyen, nan mesaj Xi Jinping nan ak repons Kim Jong Un nan ane pase. Si Kore di Nò pral voye yon delegasyon, koute byen wi, nan 75 yèm anivèsè etablisman lyen diplomatik ak Lachin nan dat 6 oktòb lan, Washington ap tou konsidere tèt li kòm advèsè komen 2 peyi sa yo. Antouka, n ap swiv. N ap toujou rete anba sa ki konsène Kore di Nò, selon plizyè jounal, Kore di Sid pral pran dè mezi militè desizif si tout fwa yon moun te mouri pa vag balon fatra Pyongyang enben te voye nan espas Seoul lan. Daprè none yo depi mwa me a, Kore di Nò voye plis pase 5,500 balon ki chaje ak fatra nan Nòt Kore a ki deranje enben vòl yo epi frape nan bilding gouvèneman an. Dirijan Pyongyang yo enben te di ke enben yo ap aji, y ap pran revanj yo pou balon enben pwopagann militè Sid Koreyen yo te voye sou teritwa yo a. Toujou daprè done yo, pi fò nan balon Kore di Nò voye yo pote fatra enben ki pa reprezante okenn danje patikilye. Men enkyetid yo te parèt aprè kèk enben nan yo te lakoz dife pran nan kèk espas sou teritwa Kore di Sid lan. Selon yonn nan manb Kore di Sid lan enben nan lame an, lame an byen kontwole enben lame Kore di Nò a epi swiv pwen lansman balon yo a enben wi li te reyèl. Daprè konseye sekirite nasyonal prezidansyèl Kore di Sid la nap pale de Shin Won, Kore di Nò te kapab fè ebyen setyèm tès nikleyè li yo nan moman eleksyon prezidansyèl ameriken an. Paske daprè enfòmasyon yo genyen Kim Jong Un ebyen ki te planifye tès li yo ebyen yon tès lou nan mwa novanb pase a e nap raple nou ebyen Pyongyong an te fè premye tès nikleyè li an 2006 e n ap rete tann kòman setyèm lan pral prevwa fèt, ebyen yo prevwa fè l nan mwa novanm sa a ankò. N ap fè yon kout pye pa bò lakay pa nou, pandan lidè mondyal yo reyini nan Nasyonzini semèn sa a pou diskite ebyen sou efò pou kontwole gang ki ap toufe moun yo ann Ayiti, Ayisyen yo eksprime ebyen dezespwa pou yon repons entènasyonal ta ka chanje sitiyasyon vyolans sa a. Jiska prezan yon fòs ki gen anviwon 400 polisye kenyan ki soti nan peyi Kenya ak anviwon yon douzèn ofisye jamayiken pa fè anpil pou kalme ebyen ti mesye sa yo ki kontinye ap teworize peyi a depi zak ebyen asasinay prezidansyèl Jovenel Moïse lan ebyen nan lane 2021 lidè mondyal yo ebyen ap diskite sou pwochen etap yo nan kokennchenn jefò pou retabli lòd nan nasyon karayib la. Etazini te pwopoze lide yon fòs lapè Nasyonzini, men lide a te soulve polemik ebyen akoz kesyon kolera a ak abi ebyen seksyèl ki te gen kòm rezilta pasaj dènye twoup Nasyonzini yo ann Ayiti. Deplwaman fòs Kenyan yo ebyen nan tèt peyi an ebyen te fè ebyen an pati pou evite tansyon ki ta ka genyen lè yo voye yon lòt misyon lapè Nasyonzini sa nou rele Cas Bleu yo. Men Prezidan Kenyan William Ruto ebyen ki te fè yon kout pye Ayiti pandan l te nan wout pou l al patisipe nan Asanble Jeneral Nasyonzini an, ki t ap kòmanse dimanch lan, te fè konnen ebyen li ta louvri pou elaji operasyon Kenya yo nan yon misyon lapè ebyen Nasyonzini. Pandan William Ruto te felisite siksè fòs Kenyan yo dimanch lan, rapò resan yo ebyen yon ekspè dwa moun nan Nasyonzini te di vyolans ti mesye yo ap gaye kò yo plis nan lakou peyi Dayiti epi polisye ebyen Ayisyen yo toujou manke kapasite lojistik ak teknik pou konbat ti mesye sa yo. Vyolans yo ki toujou ap kontinye kite sitwayen tankou Mario Cantave, 39 lane, ak ebyen dout sou efò entènasyonal la pou kalme gang yo, li di li pa kwè ankò ebyen pwomès lidè mondyal yo pral kapab ebyen chanje anyen nan kriz lan. Li te pale konsa, Pa gen moun ki pral sove Ayiti. Anyen pa chanje. Yon nouvo misyon pa ka sove Ayiti. Kantav, vann sim telefòn epi repare aparèy elektwonik nan kapital Pòtoprens lan, yon kote yo estime gang yo kontwole a 80 pou san. Pou fè fas ak ti mesye brital sa yo, men kèk Ayisyen te òganize brigad vijilans pou konbat ti mesye sa yo. Gwoup moun sa yo pale sou dezespwa anpil Ayisyen genyen sou yon solisyon entènasyonal ki ka pote yon chanjman nan peyi Dayiti. Moïse Jean Pierre, yon pwofesè lekòl 50 lane, te sonje misyon Nasyonzini ki pase nan peyi Dayiti an, epi li te di efò sa yo se pèdi se pèdi tan. Enben se pa pou premye fwa nou te gen misyon Nasyonzini an Ayiti, ki diferans sa pral fè? Santiman moun enben k ap viv enben sou teren an montre aklè ke enpas lidè mondyal yo enben pandan yo fè plizyè lane ap chache yon solisyon pou youn nan pi gwo pwoblèm Ayiti yo, gouvèneman Kenyan an enben te pwomèt yon lòt 600 ofisye epi misyon sekirite aktyèl lan ebyen sipoze rive nan yon total 2500 pèsonèl ak Bayameyen ebyen Bengladèch Barbad Bene ak Tchad ebyen pwomèt pou yo voye polis ebyen ak sòlda men li poko klè ebyen kilè sa pral rive pèsòn nan Nasyonzini pa gen pou yo ebyen pran yon pi gwo misyon lapè an pati akoz abi nan misyon ebyen pase yo, men tou paske anpil Ayisyen gen yon degou ebyen pou entèvansyon etranje sou tè Papa Desalin nan. Ekspè yo te di 3 entèvansyon avan yo ebyen pa Etazini ak Nasyonzini yo pat rive amelyore kriz yo an Ayiti. Kèk moun ebyen gen espwa eleksyon ki planifye pou lane pwochen an pral trase chimen pou yon solisyon Ayisyen. Peyi a pa fè eleksyon jeneral depi 2016 pandan kriz la ap trennen. Semèn pase a, Ayiti te fè premye etap li nan kreye yon konsèy elektoral ebyen pwovizwa pou prepare ebyen nasyon an pou eleksyon an. Ayiti toujou gen anpil obstak devan li pou l rive la, youn nan pi gwo yo se vyolans ebyen ti mesye ame yo. Se toujou yon plezi pou nou te genyen zanmi wou pou te vin prezante w ebyen emisyon an TK Alawonnbadè a. Pa neglije abòne, pataje ebyen like, di nou ebyen kisa ou ta renmen nou prezante w nan pwochen soti nou an. Siw bezwen yon bon website ki bèl e byen kanpe tankou sa wap gade nan ekran an, pa ezite kontakte Car Advance Group ki gen ti non jwèt li Kaj. Zanmim pa gen regrèt! Ou ka jwenn yo sou WhatsApp oubyen dirèkteman sou nimewo sa a, 904 883 98 89.